Bonjou bonswa kòman nou ye byenvni sou newzadi si w ap tande nou sou palmis ak mapou lakay lese m di nou guys se semèn sa yo nou pral tande anpil bagay ki gen rapò avèk e lajan nan koze imigrasyon sa vini de bill bill ki te vote a e kounya y ap aplike l ou pral tande anpil koze ki gen rapò avèk lajan, se pa kòmsi yo te nouvo, yo la, yo ekri deja, ou pa konprann? So, se menm jan, pa egzanp, e lòske yon moun, aktyèlman, byenke nou pa fè kat travay sou tps, lè yo di yon moun kat travay sou tps, ou bezwen nenpòt mil konbyen dola? E, so, gen yon bann bagay ki chanje nan pri yo, menm jan azil, ou pa t, ou te konn fè azil fri, ou fè azil, kounyela, san dola. Kat travay azil la te fri, ou fè l san, se menm jan an tou. Donk, se yon fason pou eksplike a tout moun, E yo vini nan ansanm de chanjman ki fèt nan Big Beautiful Bill la. Donk, tankou sa k pral aplike, jodi a se 16 oktòb, e se nan moman li antre an aplikasyon, li gen rapò avèk pawole. E lè yo di pawole a, tout tip de pawole. Pase lè w di pawole, e fò n klè sou sa, e sa nou rele Haitian Family Reunification an se yon tip de pawole li ye tou. Èske w konprann? E genyen Biden nan se yon tip de pawole, ok. ke yo rele Haitian Humanitarian pa rele yo la, e gen moun ki pase sou fwontyè o pò dantre, yo bay yon pawole ki rele DT, pawole o pò dantre. Tout sa yo se de tip de pawole. Mentnan, e sa pou n konprann e koze mil dola pou pawole a, e ankò yon fwa, m pa konnen, pou yon rezon ou pou yon lòt moun yo renmen di bagay yo jeneralize san yo pa mete presizyon. Ou va konprann. Se vre ke gen yon bann moun ki vini nan pawoli. Sa nou ta rele Chen li manje pawoli, moun Biden. Men ann eseye konprann. Men moun Biden nan aktyèlman la, li vin sou pawoli. Premyèman ou pa ka pale de moun Biden. Fò nou sispann pale de moun Biden. Nou kòmanse Kite m ta di sa la, m kòmanse bouke avèk moun k ap pale de moun Biden toujou, pa le fèt ke se yon stati k pa egziste, se yon stati cancel, ki fini depi 12 jwen je kwa. Donk m pa konn pou ki sa w ap pale de moun Biden toujou. Se yon stati k fini. Ok. So, yon moun pa ka di aktyèlman la ou usa se, se, se akoz de stati sa, paske li pa egziste, yo cancel li. Ok. Donk fò nou klè sou sa. Donk, lè yo pale de Se pa yon penalite, se yon kòb li ye. Mentnan sa pou n konprann, kounye la gen yon koze mil dola pou Paoli. Li vle di sa ki sa? E m ta vle nou konprann enpe, menm lèske Trump ale, sa se lwa l ye. Menm lèske Trump ale ou vin gen yon demokrat, li vle di ke yon moun, e se sa a li pral afekte w, yon moun pa egzanp, sa nou rele, an n pale pa egzanp de Family Reunification, nou konnen gen yon bann moun, sa nou rele Family Reunification nan, se de moun ki fè aplikasyon pou fanmi yo Ayiti, swa gen dwa nenpòt fanmi, ok, e ke yo di yo, vin isit, nou fè w antre sou Form de Family Reunification, nou ba w yon I-9, fè w pou yon tan, epi ou vin tann rezidans lan isit. Mentnan, sa pou w konnen, avèk lwa sa a, w ap, apa lòt frè ke w konn peye, w ap genyen pou w peye yon 1000 dola anvan w antre isit. E se sa a pou w konprann. Ou pa t gen kòb sa a non. Donk li vin pi chè. Ou gen yon 1000 dola. E nou prale pi lwen. Ann ta di nan moun ki konn ap antre sou fwontyè. E se la pou n konprann nan. Moun ki konn antre sou fwontyè la, ou annik jeneralman yo pa konn peye yon goud, ou annik parèt, e epi ou vini, yo fè sa n ta rele yon credible fee pou ou. E epi apre sa yo ba w anani fò, epi yo ba w pawole, yo di w pawole ou pa w antre. Mentnan, se la a wi. Pou yo ba ou l, w ap gen pou w peye yon mil dola. E di pou moun gen yon parole ou port d'entrée wap gen pou peye 1000 dola ba yo vin red ou konprann pa gen pa gen parole free Pase ann gade ki esepsyon yo fè men esepsyon yo fè e de moun ki parole pase lè ap pale de parole moun yo bliye gen diferan tip de parole men moun ki parole e ke yo fè des esepsyon pou yo e pardon Men moun ki pawole e ke yo fè esepsyon pou moun sa yo, aah, eee, pa egzanp, yon moun ki pawole sou fòm de, e sa nou ta rele medical emergency, anpil moun bliye sa, ou gendwa malad la, ou Ayiti pa egzanp, ou malad, eeh, ou gen yon tretman kèlkonk e ke pa gen medsen ki ka fè operasyon an pou ou an Ayiti. pa gen bagay kèlkonk. Ou wè sa sa vle di la? Epi, ou aranje w, ou gen relasyon, fanm ou isit ki pran, al kote yon doktè, yo genyen rezilta egzamen an, tèl bagay, epi doktè a gade l, tout bagay, epi doktè a di l ka pran an chaj, li siyen, e ke ou gen lè mwayen. Avèk sa, a li di ou gen prèv, men li pa voye moute non, ou gen prèv, wi, ou kapab fè yon aplikasyon sa yo bay an urjans pou moun sa a vini, y ap bay moun sa a yon otorizasyon. Ok, yo rele, li te toujou egziste. Ok, mentnan m pa konnen avèk Trump, paske nèg sa yo, se 2 nèg sadik, se 2 bagay yo pa panse yo ka fè, yo te gen dwa di ou te mèt mouri, li pa enposib, li pa enposib, yo te gen dwa di mouri mouri bòs papa, nou pa genyen, n ap ri men se serye. Donk gen medical emergency, parole, ok, ki se yon vèb de parole, E mentnan, menm jan an tou lè w nan pawole a, paran w, moun k ap vini avèk ou, legal guardian ou, piske se li k ap vini pote kè w, li kapab gen kalifikasyon under medical emergency, si se yon timoun pa egzanp, manman l, papa l, whatever, ok, so se yo k ap vini, se yo k ap take kè l, yo ka, ki nòmal, ki nòmal pou l ta rantre. genyen 2 tip dòme. N ap pale de pawole ki fè esepsyon ki pa nan koze 1000 dola sa. Yo pale de moun donè dògàn. So si w ap vin vwayaje se yon moun w ap vin sove lavi, w ap vin bay ren w, m pa konnen, yon pati nan kò w pou w sove lavi, yo rele yo donè dògàn. W ap vin bay yon pati nan kò w pou yo kapab fè yon entèvansyon pou yon moun pou yo sove lavi l. e ou pa ladan l e si w ap vin vizite yo byen di yon fami close ki ap fè fas avèk sa nou ta rele yon imminent death sa m te kapab di an n ta di yon moun ki fè kansè manman w whatever ki isit ki fè kansè ki pral mouri ok e ki ou ta vle vin vizite l Dans le sens ke ou ta vle wè l pou yon dènyè fwa. Sa te toujou on the book. Pa bliye sa n ap di w la, se de bagay ki on the book, men tan jan y ap, lè m di on the book la, se sa ki ekri, men enplemante l se yon lòt. Nèg sa yo, tout sa m ap di w la la, nou poko si e sèten ke, ke y ap oblije apwouv li, men se sa ki ekri nan lwa a. E yo pale tou, si w ap vini, m ap, n ap ba w esepsyon yo, se esepsyon n ap ba w. Si w ap vini pou asiste a antèman, de yon fanmi ou ozetazini sa m pa kwè y ap ba w l kote yo te ka pale lòt la pase anpil moun te ka pwofite lè w gen yon fanmi w mouri pitit ou di pou tou jwenn ou pa w l e yo p ap fasil ba w l konsa non antouka se sa ki di ok so yo pale de yon fanmi klòz e pa nenpòt non byen antandi e ke w ap vini pou fineray li yo ta sipoze ka ba w yon pawole ki lojik kèlke pa E yo pale de law enforcement assistance. Sa vle di si pa egzanp ou son moun ki kapab ede nan envestigasyon, nan pwosekisyon e ke w son ou gen dè enfòmasyon pou ede lapolis, leta, ou ta ka bay. E si w se temwen tou de sa nou ta rele yon legal proceeding, yon bagay ki nan onivo lajistis e ke ou ka sèvi de temwen, gen dè eleman dènfòmasyon ke w ka bay. Ok E Mètnen yo pale de moun ki gen advance parole Ou konnen sa Advance parole a se ka esepsyonèl Bon Moun sa yo pa ta ka mete yo ladan Se de moun pa egzanp An ta di yon moun ki gen yon Adjustment pending E ke li genyen Yon travel Ou konnen moun sa pa ka vwayaje san travel Li vwayaje a travel L ap vini Li pa ka nan Nan kòb sa E moun ke yo pale de moun k ap Reprezante dèzòganizasyon entènasyonal Epi dènyèman, yo bay yon bagay kòm dènye esepsyon, yo rele li Significant Public Benefit. Sa e se yo k ap detèmine l. Sa vle di Homeland Security deklare si si antre w ladan lenterè piblik, e se de bagay ki lye avèk e gouvènman an de manyè espesifik si w ka asiste yo. E donk vwala guys, donk se kèlke esepsyon. Sa a pa kèlke esepsyon nan tout lòt tip de parole yo, Dezòmè, w ap gen pou peye 1000 dola sa a. Metan, li klè, se yon kòb pou moun k ap chèche pawoli, moun ki pral kounye a si w ta vle gen pawoli. Li pa gen okenn rapò, an ta di, pou yon moun ki ta gen, ki moun ki gen stati pawoli nan moman n ap pale la? Nan gen dwa pale de Family Reunification yo, se de moun ki gen stati pawoli, ki nan peyi a, k ap viv avèk stati sa a. Ou ka konprann ke 1000 dola sa a pa konsène yo, paske moun sa yo, Genyen pawole a. Èske ou konprann? Yo pa ka al mande moun sa pou l peye fi. Mentnan, m pa konnen, sa se yon presizyon, si ta gen yon moun konsa, Ayinani fò l ta fini, l ta vle renouvle l. Paske se de ka patikilye ki ka rive yon moun, moun ki nan, patikilyèman pou moun ki nan Family Reunification yo, silvouplè veye Ayinani fò nou pa kite l ekspire twa mwa davans Le plus souvent 3 mwa davans ou kon viza a konn gentan disponib men se devwa pa w ou menm ki antre nan Family Unification gad kilè I-9 ou la ap ekspire pa moun ki pou di w sa gad kilè l ap ekspire ok so depandaman ou ka konnen kisa pou w fè e nou fè ipotèz petèt yon moun ki pral mande renouvle I-9 ou l èske y ap mande l 1000 dola sa èske yo ka di se yon parole l pral renouvle m pa ka bay plis presizyon, se yon ka patikilye, se yo k ap konn ki jan y ap trete l, piske nan ka sa a, se yon moun ki te genyen l deja, donk rès a savwa yo, sa yo pral pase, sa ki jan yo pral trete dosye sa a. Donk, vwala guys, ankò yon fwa, donk konprann byen, se vre ke nou wè gen yon bann bagay lajan k ap pale, nou vle di w ke tout koze lajan sa a, li vini de Big Beautiful Bill la, ki te fè yon ansanm de chanjman, yon pil chanjman nan kòb, nan lajan ke wap peye pou diferant aplikasyon e se yo kap antre an aplikasyon youn dèyè lòt ok se sa ke m ta vle ke nou konprann.